Avan menm ke n antre nan videyo a, n ap pran le swen pou nou kapab remèsye chak moun endistenkteman ki te pran ti tan pou abòne a kanal nou an, ki te kite yon kòmantè, ki te ban nou yon like e ki pa t neglije tou pataje videyo a ak zanmi yo ak fanmi yo. Fò m di nou ke se vrèman apresye. Ou menm ki poko fè l tanpri ou kapab klike sou bouton abòne an, ou kapab klike sou bouton notifikasyon an, klike sou ti klòch lan pou w ka resevwa tout nouvèl videyo ke n ap gen pou nou pote pou ou. Sipò ap ede n rive pli lwen. Medam e mesye pou nou rantre nan videyo ke nou pote pou ou jodi an, nou pote 3 ti konsèy pou ou, 3 mo kle ke nou toujou itilize ojoulejou, petèt ou menm kap gade m, petèt dèfwa nou mwens itilize yo, petèt nou pa aksantye sou yo twòp, nou pa ba yo anpil enpòtans, gen moun tou ki ba yo anpil enpòtans e ki di yo tou lè jou, donk ti mo sa yo kòm yo toujou di ke E pèsonn pa fin pa fin konnen li bon pou nou aprann youn de lòt. Donk, twa mo sa yo ke nou pote pou nou, medam e mesye, premyèman, se le mo regrè, lè nou regrèt, e mo mèsi, ki se mèsi, e renmen. Donk, se regrè, mèsi, e renmen. E, medam e mesye, Mot regret, li rantre nan formule de politesse a travers par exemple mot sa a nou kapab excuser nou auprès de yon moun ke nou te deranje peut-être au cours de journée, yon moun ke nou te deranje nan travay nou, nan legliz nou, sou wout nou, nan mache a, nan machin nan, tout kote. Donk sa rive peut-être ke ou ka deranje l par des gestes. Konsa tou ou ka deranje l par yon ti mot. Puiske nou se imen, sa ka pase. Donk, e, e, le pli souvan, mwen konstate ke nou plis itilize mo regrèt. M regrèt ke m te fè w tèl bagay, m regrèt tèl bagay pase. Dèfwa, mwen twouve ke nou plis itilize, pa egzanp, lè nou gen yon pwòch nou ki aksidante. Pa egzanp tou, lè nou gen yon pwòch nou ki gen yon moun mouri. Nou pa tèlman aksantye lè nou, pa egzanp, gen yon relasyon dam, e, amikal oubyen yon relasyon amourez, yon relasyon familyal ou laboral. Lè gon bagay ki pa mache antre nou, Pou nou di moun nan, mwen regrèt de sak pase an, ekskize m, m regrèt sa pap rekòmanse ankò. M panse ke li enpòtan jounen jodi an pou nou kab eksprime e zanmi nou yo, fanmi nou yo, e pitit nou yo, pwòch nou yo, lè nou fè yon bagay, an nou fè yo konnen ke nou regrèt. Paske lè w di ke w regrèt avèk yon moun ke w te blese, pa panse ke w pral. Ou pral montre moun nan feblès ou. Pa mete sa nan tèt nou. An nou mete nan tèt nou lè konsa ou plis bezwen ke relasyon an li epanouye, relasyon an ale pli lwen. Donk se konsa m wè l. Jounen jodi a m panse ke sosyete ayisyèn nan ou menm k ap gade m, an nou enkilke timoun yo dè le berceau a fè yo konnen lè ou blese yon moun, lè ou fè yon moun yon bagay, lè ou pyetine yon moun, Di l mwen regrèt. Ekskize m. Pitit ou ki anndan kay lan, lè w fè l yon bagay ki pa byen, ou pale avè l mal, di mwen regrèt. Mari w, lè sa pa byen mache, madanm ou, patenè w, si w pa vle di l anfas, ou ka kite yon ti mo pou li. Swa nan refrijeratè, nan pòt refrijeratè, sou kabann nan, sou biwo a, kite yon ti nòt. Konsa, m panse relasyon ap byen mache. Dezyèm mo ke nou pote pou ou, se le mo mèsi. E souvan nou pa anplwaye mèsi tankou fòmil de politès. M panse mèsi yo nou oblije kòmanse di timoun yo dè le bèso fò aprann di mèsi. Lè manman w ba w yon bagay, ann di l mèsi. Se pa yon devwa, pèpòt ke manman w se li k fè w, li gen devwa pou l ba ou. Donk ou sipoze remèsye manman w nan chak sa l fè pou ou, papa w nan chak sa l fè pou ou, madanm ou, mari w, ann remèsye l, sè w, frè w, an nou remèsye yo, paske se youn nan politès ki vrèman koute. Timoun nan, ou aprann li di l mèsi dèke l bon bagay, ou menm lè w ba li tou, fò l ka di w mèsi. E youn nan bagay ke nou kapab etone si m di nou, nou konnen ke Dapre yon etid ki fèt Ozetazini pli presizeman a Linivèsite California, nou gen Mesye Paul e ki fè nou konnen ke lè yon moun ou aprann di mèsi kotidyènman, lè w fè mèsi rantre nan kalite de vi w e sa ede w a gen kè kontan, sa ede w rete an bòn sante, sa ede w pa tonbe an ka depresyon, Sa ede w epanouyi. Sa fè souri toujou sou lèv ou. Poukisa? Paske ou fè mèsi de tanzantan. Piske kè w toujou kontan, ou pa tonbe an ka depresif. Sa rive nou menm ki jèn, piske petèt ke pwoblèm pèsonèl ou pwoblèm de lavi, fè dèfwa nou rantre an ka depresyon. Poukisa? Paske nou pa viv a kè kontan. Don moi j'ai un ami moi yon moun ki trè pwòch de mwen, vire tounen m di l m pa konprann ou menm paske chak fwa m retwouve w mwen jwenn mwen jwenn ke w plis jèn. Ou pa janm ou pa janm vyeyi. Li di ben moi se pa moi m jis rete m konsa m pa janm vyeyi. Donk petèt ke se kalite de vi moun sa a, petèt ke se sa l fè, petèt ke se sa l anplwaye nan vi l puiske l toujou kontan, li gen dè pti mo ke di pou mete kòmsi tout moun nan ben yo, relasyon petèt familyal laboral li nan ben l, ki fè li toujou rajeni. Ann di mèsi avèk kòlèg nou yo, penpòt ke w wo plase ke kòlèg lan, si w ba li yon tach li fè pou ou, ann remèsye l. Ann remèsye patwon nou pa egzanp, ki petèt ba w de nouvèl zide pou fè yon pwojè, ann nou remèsye yo. Donk m panse sou pwen mèsi an, e sou pwen regrè a, m panse tout moun konprann nou la. Janm te di nou an se de ti mo ke nou abitye avè yo men se son de mo ki ap ede nou si nou plis aksantye sou yo. Twazyèm mo a se le mo renmen. Souvan nou souvan nou anplwaye renmen pou relasyon sèlman santimantal. Lese m di w ke fanmi ou dèfwa yo bezwen anpil apresyasyon. Sou di fanmi w ke w renmen l, sè w, frè w kijan w renmen l, manman w, papa w kijan w renmen l, pitit ke w fè l lan, lè w gade l ou di cheri je t'aime, donk m panse sa ap ede relasyon yo grandi plis, ap gen plis konfyans, ap gen plis lanmou. Sosyete an tou, lè w gade yon moun ou di l mwen renmen w mwen apresye w yon kòlèg yon zanmi, ou apresye l, sosyete an ap gen plis haine, Ap gen plis kritik, ap gen plis jalouzi, konsa relasyon yo ap genyen plis tandrès, plis politès ladan l. Yo aprann di timoun ou e pou l apresye fanmi li, pou l di li renmen ti sè l, li renmen gran sè l, li renmen frè ou, manman, papa, ojoulejo, sa ap ede sosyete a. Donk m panse ou menm k ap gade m jodi an, ti mo sa yo ap mete w an konsèy, penenpòt kote konn fè l, Paske wap aksantye plis sou li, wap aprann timoun yo, wap aprann patenè ou, a di mwen regrèt lè m fè yon bagay ki mal, a di mèsi lè nou fè yon bagay pou yon lòt, lè w ede yon moun, e a apresye yon moun, a di renmen zanmi, fanmi, e kòlèg ke nou renmen yo. Donk ou menm kap gade video nou an la, nou panse ou ka toujou kite yon kòmantè pou nou, yon sijesyon, peu enpòt se yon kòmantè ki pou ede n ap avanse, peu enpòt se yon kòmantè ki pou montre defèt nou, nou pa gen oken pwoblèm, nou ap resevwa l, e pa bliye abòne avèk kanal la mezanmi, abòne, pataje avèk zanmi w, fanmi w, kite yon kòmantè, kite yon like e n ap rejwenn nan pwochèn video. Annie Show!